Nan peyi Kanada espesyalman o Kebèk kote nou gen anpil ayisyen k ap viv. Le 24 fevriye 2020 an Kanada pibliye yon lis pwofesyon kote li bezwen moun pou travay. Si ou deja gen pwofesyon sa yo, ou deja Kanada. E ou menm k ap chache yon òf danplwa sou entènèt, Ebyen jodi a mwen pote pou ou yon lis ki gen 230 pwofesyon Kanada ap chache moun pou l bay travay, espesyalman o Kebèk. Si ou ap chache òf danplwa, ebyen ou travay anpil ou gen anpil chans pou kapab jwenn òf danplwa sa Kanada epi ale al travay.

Ok mesi paske ou abone avè chanel la pa bliye ou sou chanel paw la ki se loveblak otreman di blakeloy map di mesi anpil pou tout nouvo abonem yo e tout ansyen abonem yo paske ou chwazi chanel sa pou kapab swiv li paske ou abone mesi anpil paske m wè nou gade video yo ou like video yo e pataje video yo e kontinye fè sa pou ede travay la grandi plis pataje video a envite yon zanmi w abone avè chanel la konsa poun kapab gen plis abone e konsa wap ede chanel sa. grandi. Pa bliye videyo sa posib gras avèk Black Star Turismo, ajan de vwayaj nou baze Santa Catalina o Brezil. La jan wap gade a ou kapab wè biwo nou la nou videyo sa li posib gras avèk Black Star Turismo. Si w ta bezwen biyè davyon pou kapab al an Ayiti e vini o Brezil ou kapab kontakte Black Star Turismo. Ou ta bezwen vin yon ajan otorize pou vann minit an Ayiti ou kapab toujou kontakte Black Star Turismo pou yo kapab ede w e rezève yon biyè davyon pou ou. Tout sa ou gen bezwen nan domèn touris, 230 pwofesyon Kanada ap chache moun pou l bay travay. M ap kite link li nan videyo a pou ou anba videyo a pou ou menm ou kapab gade pwofesyon sa yo si ou genyen yo e ou deja kalifye pou kapab ale o Kanada. Chanel sa nap pote enfo pou ou de vwayaj, opòtinite genyen epi nap chache anpil enfòmasyon pou ou. Nou travay anpil pou n chache enfo pou ou epi avèk prèv nou toujou pote pou ou. Pou n kapab ba w, ou kapab ale nan deskripsyon videyo a, w ap klike sou link lan epi w ap wè tout 230 pwofesyon sa yo. Kanada ap chache moun pou l bay travay. Anvan mwen ba w lis 230 pwofesyon sa, o Kanada gen yon lwa ki rele LMIA. Kisa lwa sa a di? Lè yon konpayi bezwen yon moun pou travay, lwa sa a li voye yon lèt ba otorite yo pou l kapab di l bezwen moun pou travay men l pa ka jwenn moun pou travay. Lè sa, otorite yo yo menm kisa y ap fè? Y ap ba konpayi a yon mwa pou l pibliye tout pwofesyon sa yo ke l bezwen moun pou travay. Apre mwa sa, lè mwa sa fini, si li pa jwenn moun sa yo, la, se lè sa, li menm, li pral di ke li pa jwenn moun o Kanada pou fè djòb la. Lè sa, konpayi yo, yo menm, oubyen otorite Kanadyen yo, yo menm y ap otorize konpayi sa pou l kapab fè tout desizyon pou l kapab pibliye entènasyonal pou l di l bezwen moun pou travay. Lè sa a, otorite yo ap ba konpayi a otorizasyon pou l kapab voye lèt de travay ba moun sa ke ou menm k ap chache dyòb sou entènèt ou ta vin jwenn yon dyòb ou yon anplwa o Kanada. Lè sa a, konpayi a voye yon lèt ba ou pou w kapab vin o Kanada pou w kapab fè dyòb sa. Se yon bagay ki yon ti jan ki difisil men si ou travay anpil ou gen anpil chans pou kapab jwenn djòb sa menm jan avèk anpil moun toujou jwenn djòb sou entènèt e ale nan peyi sa pou kapab ale travay. 230 pwofesyon, Nan lwa sa mwen sot esplike w la, nan 230 pwofesyon sa, yo youn pa antre nan lwa sa. Si ou menm ou ta vle al viv o Kanada, espesyalman o Kebèk kote l ap chache moun pou travay nan moman sa la, Lis dokiman sa a pibliye le 24 fevriye 2020 an. Lwa sa a pa nan lis 230 pwofesyon sa a youn pa antre nan lwa sa. Li pa pase pa gouvènman pou yo di yo pa jwenn moun. Se fè rapid epi aplike pou kapab jwenn youn nan pwofesyon sa yo e ou kalifye pou kapab travay. Men malerezman 230 pwofesyon sa poko aplike. Sak fè sa, ou konnen pandemi an akoz de kowonaviris la ke ki toujou nan mond lan yo poko vle aplike. Men pou tout 230 sa poko gen yon kenn imigran ki jwenn djob sa. Ou menm ou kapab pran chans ou pou kapab jwenn djob sa. Lè li aplike, ou deja aplike pou li ou menm lè yo vin deside aplike l apre kowonaviris la epi lè sa Wap deja nan lis moun sa pou w kapab ale o Kanada. Mwen genyen pou m vini avèk yon videyo pou ou pou m moutre kòman pou chache djòb si ou ta bezwen ale Kanada pou kapab jwenn djòb. Mwen ap vini pou ou nan 230 pwofesyon sa klike anba videyo a wap jwenn link la epi w kapab gade tout pwofesyon sa yo. Si ou deja gen pwofesyon sa yo ou menm ou deja Canada pòk paske poko gen yon kin imigran ki jwenn dyob sa paske yo bezwen moun pou travay o Canada li sa pibliye le 24 fevriye 2020 an la bon mezanmi si ou rete jiska la fen video sa se paske sa enterese ou si ou ta bezwen konn plis detay koman pou kapab ale o Canada m envite ou abòne avè chanèl sa chanèl sa li pale de vwayaj e koman ou kapab jwenn dyob aletranje. Ou ta bezwen konn plis video nap pote plis video pou ou toujou pou kapab konn koman pou chache job sou Canada nap vini a yon lot video pou ou e ou menm klike anba paske siw rete la rive la nan video sa se paske sa enteresew ou kapab aplike pou job la e petet se kapab chans paw pou kapab ale o Canada al travay map diw mesi anpil ou menm kite pran tanw nan video a ou te abone avè chanel la e siw potko fè sa m envite ou kapab fesa pou kapab jwenn plis video. de love black map diw mesi anpil male nap re yon lot ti video anko non pam se te love black otreman di black love ou kapab toujou antre an kontak ansanm avek nou pou kapab pale ansanm avek nou e antre an kontak avek black star turismo pou kapab konn plis detay e rezeve biyè davyon paw la nan black star turismo male nap re yon lot ti video anko men pito abone avek chanel la si ou potko fesa.